Hello tout moun kòman nou ye jodi an m pote yon bèl istwa pou nou m pote verite sou tout manti m pote konsèy sou tout sa moun kap pale jodi an m swete nou pran ti chèz ba nou pou nou tande sa m pral di nou la ak tout pòp kòn nou paske se mwen pral pale mwen pral di verite antouka jodi an map di nou pa bliye Kontinye pataje video pou nou ka jwenn plis video renmen video yo e map tann nou lan kòmantè a dim sa nou panse lan kòmantè a moun kap vin bblblbl anba video yo mwen pa care mwen pa care de nou sa vle di la vin pale nou toujou la pou nou pale de sa ki fè nou byen sa ki pa fè nou byen men antouka an nou pran sans nou pou nou wè eske sam pral di an l pa verite antouka an nou swiv pou nou wè. Avan tou map di nou Mwen renmen nou anpil tout moun ki pral pale tete tout moun ki pa pral pale tete mwen renmen nou anpil mwen mwen swete nou kounya nou vin tande sam pral di an la jodia la mwen vin la pou mwen pale de fednaelle de strong de jenny queen map swiv nou tou lè 3 mwen like tou lè 3 paj yo mwen renmen nou tou lè 3 men sam pral di an la e ke fò nou tande byen ok. Antan ke aktè ayisyen, kòman fè depi nou kòmanse yon bagay antre nou fò gen diskisyon antre nou? Kòman fè depi yon bagay lan mitan nou, si se pa diskisyon fanm, se pa diskisyon gason, se pa diskisyon lajan, fò n gon diskisyon ki pete kanmenm antre nou? Sa k fè sa? Èske s on pwoblèm? ki gen antre nou menm, nou menm ayisyen, fò nou fè diskisyon antre nou pou nou santi nou byen lè nou fè yon team. Kòman fè yon team pa janm rive pi lwen ke de twa mwa, li pa janm ka fè dè zane jan m wè tout lòt gran aktè ameriken ap fè fim antre yo toujou lan menm team. Di m, esplike m ki pwoblèm ki gen antre nou? Ki pwoblèm sa ye? Mwen menm m ap rive aktyèlman la sou 2 medam yo. Medam, bagay n ap di e ke nou pa t zanmi, nou pa t sesi, nou pa t selòt bò a, mwen pa dakò ansanm avè nou. Mwen pa dakò, paske dè ke nou te jwe fim antre nou, nou te jwe, nou te jwe fim antre nou e ke nou se zanmi. Paske nou jwenn pou nou pale, nou jwenn pou nou diskite, nou jwenn pou nou di sa, e ke si Fednaelle fè yon bagay ki pa bon, Jenny Queen ap di, nop, sa w fè a pa bon. Si Jenny Queen fè yon bagay ki pa bon, Fednaelle ap di, non, sa w fè a pa bon. Kòman fè nap di eke nou pat zanmi? Kòman fè nou pat zanmi an? Bon nou te konn rankontre poun fè repetisyon antre nou nou pat zanmi? Kiyès nap bay sa kenbe la? Moun ki pa konnen nou ou swa? Mwen menm mpa bezwen rekonèt de moun poum konnen eke nou te konn pale nou te gen bèl konvèsasyon map gade foto ou sou Instagram Fednaelle Jenny Queen mpa vin pran pou pèsòn la e mpa vin e mswete nou konprann byen sa map di nou la. Lè nap gade byen nan tout bagay lan nan sosyete ayisyèn nan kòman fè nou pa janm bay gason tò kòman fè se fi nou toujou ap joure nou toujou anba pòs tout lòt fi anba e pòs Jenny Queen map gade Jenny Queen fon live e pa de betiz ki pap di anbal map gade Fednaelle fon live e pa de betiz medam li pa fè sans mesye dam li pa fè sans nou sipoze kòmanse wè e ke lan sosyete nou an nou renmen kritike tròp fò nou. Kounya mete tèt nou la pou nap di konsa e ke eske se vre, eske se pa vre, eske se manti, eske se verite. Fò nou kòmanse wè bagay yo kòman l fè konsa. Li pa dwe konsa. Mwen menm map di nou sa, mwen pran san m pou m, pou m, lè map gade bagay la byen, bagay la kòmanse dejenere. Okey. Di m. Stronn li menm, li son sen? Li son anj? Ouswa sa li ye, ki fè e ke pèsonn pa di l anyen, pèsonn pa di e ke sa l fè a l pa dwe fè sans? Premyèman, Stronn fè yon erè. Li pa t sipoze kite madan marye l, la l pran Fednaelle. Li fè de pitit a Fednaelle. Okey. Di m, Fed, di m, sa ki nan pantalon w lan, ki pwoblèm li gen menm ki fè e ke ou pa ka gen yon sèl fi? Ki pwoblèm li genyen? Ou pa ka ret, bon, ou te kite madan marye w pou Fednaelle. Poukisa ou pa tou ret a Fednaelle? M pase, m panse ke Fednaelle, se paske Fednaelle te gen yon, yon bagay ki te pi enpòtan ke Madan Mario ki fè w te kite Madan Mario pou Fednaelle. Di m byen, poukisa e ke kounya la, ou oblije ap fè tout bagay sa yo la sou nèt lan? Ok, sa w fè an li pa fè sans. Men sa w ap fè? Jis fè w live pou esplike fanatik yo, sa w fè an, kòman l rele? Lè m ap gade w ansanm avèk Fednaelle, gade byen avèk Fednaelle, m wè w byen alèz a Fednaelle, m wè gon bèl lanmou k ap pataje. Poukisa e ke ou oblije kite moun ap pale tete sou fè, imajine w de bèl pitit ansanm avèk. Avèl. Dim byen, gade map gade nou la jan nou te gon team antre nou, bèl bagay, map gade nou jan nou tap byen jwe, jan nou tap byen distrè nou. Poukisa nou pa mete tèt nou ansanm pou nou fon bagay serye. Nou menm ayisyen, nou fè zen antre nou twòp, sa sipoze kòmanse chanje. Li pa sipoze konsa. Fednaelle pral pote plent pou Jenny Queen. Poukisa? Poukisa? Poukisa tout bagay sa yo? Li pa fè sans! Nou sipoze kòmanse mete tèt nou la pou n ap di konsa e ke nan sosyete ayisyèn nan gen twòp zen, gen twòp poblèm. Poukisa nou pa met tèt nou ansanm pou nou fon bagay serye? Stone se ou k fè tout bagay sa yo, se ou k pou fin avè l. Nan sosyete ayisyèn nan, nou twò konsa, lè yon moun e ke fè yon bagay ki pa bon, nou pa janm, nou pa janm kritike l, nou toujou al kritike fi yo. Pou sa se fi yo nou toujou desann. Pou sa nou pa janm mete lan tèt nou pou n di se gason an ki lakoz. Medam si n ap fè diskisyon, se nèg lan pou nou joure, se nèg lan ki pa bon. Se pa, e pa menm, se pa menm kòman dirèj pou n ap di konsa e ke se fi an ki pa bon. Se, men ban m di nou yon pawòl, lè nèg lan chita, nou kite l la nou pa janm dil anyen an e li menm ki e li k jènjan se li k koz avèk fanm yo map raple nou byen se pa janm fanm nan kal koze ansanm avèk nèg lan kòmanse met brenn nou deyò ou konprann kòmanse sispann panse ansanm avèk sispann panse kòman m te ka di sispann panse a pye nou panse ak tèt nou kounye a paske Bondye ba nou tèt pou nou panse sispann wè sispann wè lan pwent nen nou wè pi lwen ke pwent nen nou ou konprann sa m vle di nou an li pa fè sans. Tout la set jounen son zen, son zen, son zen, li pa fè sans. Kòmanse rele sou kò nou, kòmanse wè sa nap fè a pa bon, li pa fè sans. Mwen m kòman m santi m imajine w pou tout la set jounen son zen, on zen, lè se pa entèl, se entèl, nop! Kòmanse kounya la, Strong, mwen menm konsèy mwen ka ba nou lan m ka ba ou lan moman sa la wap map map gade w lan la, map gade w epitou map pale an la. Kòmanse di konsa e ke si w te gentan fè yon premye erè w deja. Mete tèt ou la kounya, di nop, li pa fè sans. M sipoze eklèsi bagay la. Pa kite bagay la rive pi lwen paske me si Fednaelle di lè l rantre Ayiti li pral lapolis pou Jenny Queen, kòman imajine w, kòman w pral santi w pou wè aktris ou, ou menm ankò ki. ki kreye team ou wap travay ansanm avèk aktris yo kounye a pral gen jij pral mete ou la pral gen pral gen rele la jistis pral gen dis pral gen dat li pa fè sans fò nou kòmanse di non Stroune pap pran sa lanmou. Komanse mete pye w deyo pou di mwen pral fe e ke pou medam yo kanpe zen an. Paske imajine w, gade w byen, le w ap gade w ansanm avek tout Jenny Queen, avek tout Fednaelle. Chwazi fanm ou plis renmen an, pran l epi mete la sosyete o kouran de tout bagay. Pa fe kite fe tout zen sa kap monte la, tout zen sa kap fet nan la. Li pa fe sans. Mesye dam li fè li fè lèl fè tan pou nou sispann kraze brize li sispann e nèg lan pou nou joure se nèg lan k pa bon se nèg lan k fè tout bagay lan se stwon se pa ni fednaèl ni jenny queen epi ankò fednaèl poukisa e ke lè lè jenny queen te mande w poukiyès ou t ansent lan ou pat di se te pou stwon poukisa w ap kache relasyon avèk stwon lè w ansanm avèk yon nèg fò w ouvè kò w ansanm avèk nèg lan. Fò afiche w. Lè w avèk yon nèg fò nou pa pè boul bòlèt. Fò nou afiche w, fò w montre ki moun ou ye. Li pa fè sans. M pa dakò ditou. Si e ke nèg lan ka arive gen lòt fanm sou ou, ou lakoz. Koz ke lè w avèk yon nèg ou sipoze afiche w. Gade. Mwen menm m wè Stone toujou renmen poste avèk tout aktris li yo. Li renmen poste ak aktris li yo. Men, e pa fòseman depi moun nan poste avèk aktris li an, li se nèg li pou sa. Fò nou, mwen menm m ap tann Strone, m konnen Strone pral monte pou Strone vin esplike sa l fè a, kòman l fè fè l, ki sans li genyen. Antouka, gade byen pou nou wè. Gade byen pou nou wè. Eske l fè sans pou nou chita nap joure medam yo konsa e ke yo yo dis yo dat yo bouzen yo se lòt bò gen imajine w ap gade yon moun ki di fedna e kap di e jenny queen jan l bouzen jan l sesi eske w rekonèt li w ap joure l konsa eske w rekonèt fednaelle w ap joure l konsa poukisa w pa joure stone poukisa n pa rantre nan stone nou kache poukisa se medam yo nap joure poukisa se medam nou toujou ap desann menm bon w konn sa kap touye m nan yon fanm ki konnen l pa bouzen tire premye wòch la Tire premye wòch lan. Nou chita la nap pede joure medam yo, joure medam yo, joure medam yo. Menm nou menm ankò ki pou ta joure, ki pou ta joure mesye yo pou n di sa nap fè yo nou sispann me kraze relasyon antre de medam. Epi se me, pou ki sa? Menm pwòp fi parèy mwen, se li kap joure ni Fednaelle, ni Jenny Queen. Fanatik entèl ap joure pou fanatik entèl, fanatik entèl. Li pa fè sans mede, medam. Li pa fè sans. Kòmanse kounye a mete tèt nou la pou nou di si nou kalan zen avèk yon fi se nèg lan k lakoz kòmanse di sa kounye a si m lan kont ansanm avèk entèl lap twonpe m se entèl ki lakoz se paske entèl pa renmen w se paske entèl pa ba w valè ki fè tout sa ka fèt anfèt kot kounye a la map kite nou jije pou nou wè èske sa nap fè a ki sans li genyen li pa fè sans.

M swete nou tande video sa. Nou gade video a byen. Nou tande sa map di a byen. E pi nou pataje l. Pou nou wè sa nap fè a li pa fè sans. Sispann joure medam yo. Mwen m jodi an la m vle e ke lè yon nèg twonpe yon fanm se nèg la pou nou joure. Se nèg la ki pa bon. Se nèg la ki pa ka kenbe sa Bondye ba li a lan pantalon l. Se nèg la ki pa vle wè jup. Jan w wè l kap pran lòt fanm nan. E byen menm jan tou lap kontinye wi Fednaelle. Li pap janm kanpe non. Se ou ki pou met yon brenn sou mari w pou di mari w la kanpe la, sispann. Se mari w lan pou mete pou mete sou kou. Se pa fed se pa Jenny Queen pou al joure. Jenny Queen pa joure w Fednaelle. Okontrè Jenny Queen di w ke Bondye beni w. Ke Bondye beni w. Sispann joure pou gason. Li lè li tan pou nou sispann joure pou gason. Antouka m ap kanpe videyo a la. M ap di nou kontinye kontinye sipòte m. Pataje video a pou nou ka wè poun fè moun tande ke sa lap fè a li pa fè sans. Antouka m kite nou la. Babay m renmen nou anpil anpil anpil.